Mendel, eske Nina Maïcha mouri?
Non Nina poko mouri non. Nina pa mouri ou wè sa ou wè sa nan djèvò ou?
Wi Nina poko mouri. Li poko mouri?
Anben poukisa ke tout moun ap kouri ke la mò Nina Maïcha?
Bon tretman yap fè pou li e lè anmòl pou yo kouri pou l ka geri. Ahh anmè ok. Kòm ou di l antanm de yon ougan m pral konfime sa avèk yon lòt manbo, si l di m menm bagay la tou ok nap kanpe nap kanpe sou sa.
Yeah ba yap fon tretman pou li la e bri lanmòl pou yo kouri pou l ka geri. Uhmm uhmm uhmm uhmm uhmm. Paske si yo pa sa l ap mouri tout bon. Uhmm.

M gon bagay map regle la map medite sak fè boko bote Facebook video depi kakaw men map gade tout ze bwè tout ze li ekri tout ze nan kayem se pou lèm bote Facebook lap vin pale kaka m vin vomi kaka m vin rann kaka vin fè restan kaka. Paske ba yo pa bel. Uhmm sa vle di ke kankou ou menm antanm yon ougan ok yo kouri lanmò Nina Maïcha pou pase pou tretman tap fèt la anmè ok sa vle di ke ok sa vle di afè bagay ke yo ba yon delè le 20 avril pou yo fè antèman an pase se dat sa yo ba li ke pou l geri.
Tout sekrè k ti bèt. Tout sekrè k ti bèt. Près ti bèt koko mouton. Eh sa vle di ke afè bagay lòt lòt lòt lòt lòt manbo manbo sa ki di lap manjem nan lap manjem nan menm jan avèk Nina Maisha e e pa li menm ki Ki manbo sa? Kiyès sa manbo mando mando manbo ki te moute avèk koulèv la ou konnen m pa vle m pa vle bay moun pwomosyon.
Kisa pa manbo non. Humm. Li pa manbo. Kisa li ye?
Se pa tout moun depi yon moun gen bon koulèv nan menl yo dil manbo. Humm kisa li ye?
Pase m te wèl te moute avèk yon rad ki gen yon Fi ap sin. travay nan yon gadyen koulèv. Fi ap travay nan yon jaden koulèv, sa vle di fi a se moun ki toujou ap bay koulèv manje, ap bay koulèv bwè, ap pran swen koulèv. Humm. Kounye a la, fi a li menm akoz li vin abitye a koulèv yo paske se travay sa l fè, fi a pa chita l pran ti koulèv li l ap jwe avè l l ap fè makak nan figi moun. Men fi a pa banbou. Piga moun pote kòb bay fi a panse fi a banbou. Humm o sa ok li pa banbou vre. Moun Facebook depi yo wè yon moun gen yon koulèv oubyen moun nan gen yon bagay nan men l yo gentan panse moun nan banbou, yo gentan kouri vini. Fò yo pridan. Fò yo pridan paske li di li di lap manjem la ki oh ki manje li pral manjem la humm. Oh lap manjew tou. Hein li di lap manjem wi oh wi Nina Maïcha devanm dèyè humm. Oh oh humm.
Li pral di moun lap manje sèlman. Humm menm ou menm tou ou lap manje paske hein.
Bon mwen menm yo pa manje mwen gen vyann mwen pa gou. Ahh e sa wi lè w gade gen de de malpwòpte ki sou Facebook Mendel et DJ Slim eh yo ta manje nou heheheheh.
Manbo sa ap pran pil tan pou l manje DJ Slim wi bon dayè Lynn paka manje DJ Slim kounye a se ti manbo sèlman l ka manje. E silvouplè silvouplè pa vin site non kokorat sa nan live mwen la map pale ansanm avè w m pa site non kokorat ok.
Moun ki gen ponyèt pa ka manje pitit li. Lè w ap gade ke. Kounye a fè w banm ou lafrans.
Ou banm ou lafrans. Apre w ap al manje w an ewo. Li pral manje m an ewo.
Manbo a pa t tiye Nina non. Manbo a te nan kont a Nina. Nina te byen malad. Kounye a manbo a tou pran fado a met sou tèt li. Men se yon gwo bagay li pran met sou tèt li. Li pa konprann sa. Li pa konnen. Paske Nina gen fanmi. Nina gon moun kanmenm menm kiki pa fanmi l ki renmen l anpil ou paka ap pran woulib sou lanmò tifi a pou diw k tiyel kisa manbo a ye ki devosyon manbo a te fè kilè manbo a te manbo a jwenn nina tou malad sou facebook manbo a ye pandan kowona l vin sou facebook mèwi
si li ta manje moun deja.
Se kowona k vina manbo a. Nina gen nenpòt 1 an ou 2 zan malad. Kilè manbo a te gentan manje Nina la? Ohh. Manbo a fèt parèt. Anben manbo a ta manje Lordiana ki mete foto krèk li deyò.
Humm. Kounya la pou yon moun bezwen manje yon moun se Nina wal manje pandan l tou malad la? Anben lwa sa se yon lwa. Yon lwa. Poukwa lwa se moun djanm yo pran? Pou y ap on bout malad e moun sa w al manje avè l w a sa l yo jwenn sa pou l manje. Aval di konsa li fè li fè y al konyen zonbi Lina.
Manbwa tou pran woulib la sèm. Kounye a la nou menm ki dèyè tiye moun al jwenn manbwa n ap konn krèk. Mwen menm mwen menm mwen menm m pa bezwen touye moun m pa mete moun sou tè a mwen menm. M ap kite moun nan kòmsi lanfè e sou tè a l ye la jije avè w. M pa pral nan m pa pral limen yon balèn pou pèsòn. Ou gentan wè anpil moun gentan rele manbo a la yo tiye moun pou yo. Oh mezanmi manbo a e vyouz wi li vin chèche avan yè lèm. Manbo a vin chèche vyouz an soude an soude manbo ap manje lajan li tou a bout sou Facebook la. Ben wi lap manje paske li gentan manje lajan lòdjana deja e lè sa lòdjana nève li lage foto krèk manzè.
Non M'en bwa lòt dja nan bagay fanm a nonm dam rele yo. Bagay fanm a nonm hein. Apa w pa janm Oui bagay fanm a nonm. Apa w pa janm bay zen sa. Se bagay fanm a nonm ki tap regle jalouzi wi. Jalouzi?
Pase e pa premye ey depi lontan ke nou konnen ke Loredjana depi depi depi li pap koup on fanm li pap k on fanm ankò li pap bay a on fanm ankò li lage li li lage vide li lage foto li lage video.
Non lodiana jèn jan m renmenl pou sa li jèn jan anpil son moun ka fèmen jem m voyel nan batay pou mwen li jèn jan anpil lodiana konyen manbo a byen konyen aprè sa manbo a te vin bay lodiana yon bil lodiana di koko manbo a pa ase sikre pou bil la sa vle di m konnen byen de la tèt o pye sa vle di m konnen byen lè zen sa ap fèt zen sa tap fèt nan yon zòn ki rele rue monseyè giyou de la france kounya la Lò Diana pa rezoud pwoblèm Manbo a kounya Manbo a vin fache, Manbo a vin ap fè jalouzi. Men lò Diana se yon ti fanm ki renmen okipe fanm anpil e sa Manbo a te tande k fè Manbo a te Non, ouvè janm li bay lò Diana Lòdjana, Lòdjana di tou, Dina bout anba. Lòdjana di fanm lan peye biyè davyon pou li lè li vire li wè son kokorat ki va kanpe sou 1.

Mezanmi humm bagay sa. Benzema di vin eske ou prèt pou fini ou pa wè nou 2026 moun sa yo nan zen toujou. Men lè w vin gade lòt dam nan ki vin.